Pa vin fè makak la non. O. Epa misye sanble pranm pou makak. Ha. Depiw moutre makak voye wòch, fòk li kase tèt ou. Enbyen makak sa li menm, zam sa yo te met nan menl lan, li pat ka retounen bous zam sa sou moun ki te balil yo? Anben lòt makak yo pi entèlijan ke ti makak sa yo. An 1986, ke makak la te kase, yo te rache manyòk yo bay tè a blanch. Yo te rache manyòk yo bay tè a blanch tankou koton. Ebyen 19 avril 2023, ke makak la rekase ankò, li bwè dlo bouch li. Huh! Pa vin fè makak la non menn. Ti makak Rale kola Anbyen wè m anvi manje fig Anbyen mesye dam lasosyete Kòm nou konnen l deja Gang Toto a Ak gang ti makak la ki t ap afwonte kòn yo Ti makak ki pa t janm rive sou pèsonaj ki te rele Toto a, men se avèk endividi Toto te mete yo l t ap goumen pito, men Toto li menm voye atake ti makak an chè e an nòs, ebyen jounen jodi a n kapab di pou ti makak absan! Mete absan anba non ti makak pou mwen. O! Gat nèg kap fè ti makak. Gat nèg kap fè makak. Fè makak! Fè makak! Ti makak! Eske se paske ti makak te egare ki fè l tap fè ti makak konsa mesye dam lasosyete? Ebyen sa nou arive wè. Gang Toto a voye konkou makak sou gang ti makak la, nèg yo pran makak nan tout po tèt, yo manjon manje, ebyen yo te la yo pa la ankò. Menm frè ti makak yo, pitit pitit makak yo, pran konkon makak nan men gang Toto a. Anbyen, kòm nou te konnen l deja, nou pa nan benyen kache lonbrit. Nou pa kab di se sèl makak yo k t ap goumen. Si makak yo t ap goumen, a kiyès yo t ap goumen? Yo t ap goumen ak gang Toto a. O! Epa misye ap vin ri m la? Ou wèm se makak? Foure fig nan bouch mwen non. Pa vin fè makak la non. Ti makak! Mesye dam lasosyete, gen koze men pa gen bouch. Pawòl yo anpil. Pawòl yo anpil ak yon pakèt. Nou gen yon lo koze. Jou ki 19 avril 2023 a, on pakèt ti makak ki tap fè makak arive bwè dlo bouch yo. Jounen jodi a, yo devan bawon. Ayiti, humm, se lè w pran ou kwè, se lè w pran ou konnen. Wouuyy, alon doulè sa papa! pou pil ti makak ki tap fè makak oh epa misye ap vin fè makak devanm lan la pa vin fè makak la non menn ou wèm se makak anbyen foure fig nan bouch mwen non ti makak absan ti makak absan. Ebyen, mesye dam lasosyete, kòm nou konnen l deja nan Laboul 12, kote gang Ti Makak la t ap fè lapui e lebotan, arive pèdi gwo chèf gang sa a ki se Ti Makak, ki t ap feraye nan fyesta Nan la boule 12 tout anlè a yo tap rache koupe yo tap fè dezòd ebyen jounen jodia nou wè kòman sa pase nou wè kòman sa rive an 1986 ke makak la te kase yo te rache manyòk yo bay tèren an blanch Blanch tankou koton? Ebyen, istwa peyi Dayiti se pon istwa ki fin alèz avèk zafè sa yo rele makak la non. Depi 1986 nou wè ke makak la te kase. Anbyen 19 avril 2023, makak la rebwè dlo bouch li ankò. An 1986, makak la ta aln te ale an egzil. Anben sèt fwasi 19 avril 2023, makak la pa ale an egzil, men makak la al devan bawon, makak la bwè dlo bouch li. Alò, ou menm ki se ti jèn, ki nan primè, ki nan segondè, ou wè kòman pou w pa al fè makak nan sosyete a, pou w pa tounen ti makak? Lè w tounen ti makak, ou pral devan bawon, y ap met absan pou ou. Y ap di w manjon manje. Ebyen mesyedam lasosyete, kòm nou te konnen l deja, se te gang Toto a ak gang ti makak la ki t ap twoke kòn yo nan laboul. Men sa n arive konstate. Gang Toto a pote yon viktwa pwovizwa sou gang Ti Makak la ki te baze kò yo tout nan Fiesta, tout nan Laboul. Ebyen, se konsa wi. Lè w ap fè makak, y ap fou yon gwo bout fig nan bouch ou. Gwo bout fig sa a fò rann flèm. Epa makak wap fè? Fè makak! Kòm ou konn makak renmen fig, wap jwenn yon bout fig, wap mete l nan bouch ou, oubyen gwoup gang Toto a ap fouye l nan bouch ou, wap rann flèm, wap rann flèm, kòm se makak ou yo renmen manje fig, wap rann fleg, wap rann flèm tankou ti makak. Peyi Dayiti. Se po fig. Peyi dayiti se tè glise. Oh epa misye pranm pou makak? Vin fè makak la non. Ti makak! Ebyen nou pa wè sak pase? 19 avril 2023 li bwè dlo bouch li. Makak, makak, makak se nan forè sa rete? E si tout fwa sa ta vle rete sou moun? Gwoup gang Toto a ap voye w al devan bawon. Ou poko kwè sa? Ebyen si w poko kwè sa, al gade pou w wè sou rezo sosyo yo, w ap wè 19 avril 2023 a, sa k te rive. pil makak ki te vle fè makak yo anndan sosyete a. Gang Toto a voye makak, li gang Toto a tèlman voye makak, li voye konkon makak, konkon makak tonbe nan tout po tèt makak yo. Makak yo rele, makak yo kouri, tèt yo depatcha. Vizaj yo defòme, se makak nou tap fann dan sosyete a. Kontinye fè makak, mwen menm Mario m konn makak se nan forè sa rete. Epa gang Toto a voye n al devan bawon. Kontinye fè makak. Peyi Dayiti se kiyè bwa wi, peyi Dayiti pa pè chalè vre non. Depi w vin fè makak. yap voye w devan baron. Jenès la nou kap pran sa kòm egzanp. Pa okipe izo kap fè makak non. Pa okipe vitelòm kap fè makak. Mwen menm kap pale avèk nou la a, mwen son granmoun, bouch mwen santi, men pawòl nan bouch mwen pa janm santi. Vitelòm! Lanmò sanjou! Izo! Babekyou! Nou wè jan ti makak tap fè makak e depi ou montre makak voye wòch fòl kase tèt ou men makak sa pat konsa non zam kite nan menl nan li pat retounen l kot mèt li non nou menm ki son pil makak toujou k vivan nou pa retounen bout zam lan sou moun ki ame nou yo, sou moun ki ba nou fè sèvis yo. Gwoup milatwo siw libanè ak politisyen Camino yo. Kòm makak depi w met wòch nan men l fò l kase tèt ou. Nou menm kòm makak vivan toujou, makak 2 pye. Nou pap retounen bout zam lan sou moun ki ba nou li yo? Enbyen. Makak nan forè yo pi entèlijan ke nou. Makak nan forè yo pi entèlijan ke Babekyou. Makak nan forè yo pi entèlijan ke Izo. Makak nan forè yo pi entèlijan ke Lanmò San Jou. Makak nan forè yo pi entèlijan ke Nèg Chen Mechan yo. Makak nan forè yo pi entèlijan ke Nèg Kempès yo. Makak nan forè yo pi entèlijan ke. Vitelòm Dayè, makak nan forè yo, jan pwovèb la di l ann Ayiti a, depi w montre makak voye wòch fò l kase tèt ou. Anben nou menm, makak a de pye sa yo, yo ame nou yo. Nou p ap retounen bout zam yo kont politisyen yo ak milatwosyo libanè yo? Mwen menm Mario se kesyon sa m poze nou. Anbyen, sa m arive konprann, dediksyon ke m arive fè, makak ki nan forè yo, makak ki nan raje yo, pi entèlijan ke nou. Izo, sa w ap tann toujou? Izo Vilaj de Dye, Manno, sa n ap tann toujou? Ti Lapli, fè makak! Yap met bout fig nan bouch nou wi. E bout fig sa yap met nan bouch nou an, tankou jan yo mete l nan bouch ti makak 19 avril la, nap rann flèm. Nap rann flèm douvan bawon. Peyi Dayiti se peyi k gen koze wi. Se peyi ki genyen humm gwo istwa wi. An 1986, jan m sot di nou talè a, ke makak te kase wi. 19 avril 2023, ke makak rekase wi mezanmi. Gad pil makak ki t ap fè makak. Humm. Haa, m pa pou w non. M pa pou w pou w pa di m ap fè makak. Talè m konnen w a pran yon koko makak pou w simen kout makak sou mwen. M konnen w se yon pakèt makak ke nou ye. M konnen se yon pakèt makak de pye, se yon pakèt makak y ap itilize, se yon pakèt makak k ap fè makak. Timoun k ap grandi yo, piga n al fè makak konsa non. Sinon, y ap voye nou devan bawon menm jan ak ti makak 19 avril 2023 ki bwè dlo bouch li wi. Mwen menm Mario se sa m wè. Haa koze yo anpil bagay yo on chay ak yon pakèt Wouyy koze a anpil sa son tranche sa son doulè kontinye fè makak. Nou menm kap fè makak. Ayy Mezanmi pèp ayisyen Kòm nou konnenl deja mwen menm m pa toujou renmen rete nan bouk la anpil ou konnen mwen menm se andeyò m plis rete m pral deplase kite nou la. Pou n pa panse se makak m vin fè devan nou an. Pou n pa vin panse se djebede m djebede devan nou la a. Anben 19 avril la m vin di nou ke tout ti makak ki t ap fè makak absan. E nou konnen l deja wi. E tout makak se nan forè sa rete. Bon, mwen menm m pa p ret anpil. Pou n pa vin ri m tankou makak. Eyy mezanmi pèp ayisyen koze m tande nan bouk la se mande m sot mande papa pyè ki dènye makak ki sot pran yon gwo konkon makak nan men gang toto a yo di m son pakèt ti makak ki tap fè makak Menm jan m te kapab di w m te di kasayòl sa avantyè, m te di kasayòl sa, m te di kasayòl depi lapli pa tonbe bout anba l bout anba l pa mouye, bout anba l pa bout anba l nou konnen pa lave m te di kasayòl sa avantyè kasayòl t ap fè makak bon nou konn gwoup gang Toto a se twalèt bèf yo ye Anlè yo sèch, anba yo mouye. Pòt an bwa al goumen avèk pòt an fè. Kal fè makak. Fè ti makak. Nan fè makak, ti makak ap fè makak. Yo fou yon boul fig nan bouch makak la kòm li renmen fig, li rann flèm. Kouzen makak mouri. Frè makak mouri, tonton makak mouri, prèske tout ras makak la bwè dlo bouch yo. Ou menm ki ti jèn k ap grandi la a, ou pral gen kè pou w al ranplase makak sa yo k sot mouri la yo? Yo mouri tankou endijan, yo se te grenn sonnen, yo se te grenn plen. Yo t ap simen laterè ansanm avèk gwoup Gang Toto a. Mwen sot di nou sa, mwen son granmoun, lèm vin nan bouk la se vrè istwa m vin rakonte nou, paske mwen menm se andeyò nèt m rete, nan kanton m rete. Anlè nèt! Anlè! Kote kafe yo ye a? M pral ale wi, nou konnen m pa p ret anpil. M te vin tande istwa ti makak la, ki te manje yon bout fig, li rann flè m. E flèm li rann nan, li rann dènye flèm nan devan bawon. Se te 2 gwoup gang ki t ap goumen mesye dam lasosyete. Kòm mwen menm s on granmoun de 80 zane, m gen 80 zan, m gen 80 lane sou tèt mwen, nou konnen zo do m pa bon e m pa ka ret anpil, nou konnen fò m al pran ti rapado a pou m al mete nan kafe a. M p ap ret anpil, m ale, m ale pou tout sa k vle fè makak. M ap ri nou tankou ti makak. Kòm nou di makak renmen fig, y ap fouye yon bout fig nan bouch nou, n ap rann flèm tankou ti makak. Pa vin fè makak devan m lan la non, ban m pase wi! Ban m pase! An! Ban m pase! Pa vin fè makak devan m lan la. M ale! Ban m pase! Pa vin fè makak devan m lan la. Male Male M di w ban m pase wi pa vin fè makak devan m lan la Male mesye dam lasosyete Male Male Male.